Di onè, mwen di ayibobo pou tout moun endistenkteman ki pral tande nou la jodi an. Nòmalman se jodi madi. Eben nan non tout zansèt yo, nan non tout espri yo, nan non tout gwo lwa yo, nan non seremoni Bwakayiman. Mwen di tout moun alawonnbadè ayibobo. Ebyen ti pale sa jodi a, premyèman nou konnen depi 4 an map pwone lapè, map mande lapè pou ke pou tout moun endistenkteman nan peyi a, espesyalman katye popilè yo, geto yo, e menm o nivo kesyon politik la ki genyen yon mezantant kote ke gon mank dantant antre yo. Ebyen mwen kontan dabò m voye yon gwo kout chapo pou ke lapè m wè k kòmanse ap vini e ke avèk mesye geto yo malgre m pako rekonèt yo e mwen byen kontan e kesyon kowona a tou ki anndan peyi a k tap bay pwoblèm k ap vale teren jiskaprezan se gouvènman avèk leta ki konnen kòman y ap debloke konfinman. E mwen voye yon kout chapo tou, yon kout ayibobo pou gouvènman an plas la, Prezidan Jovenel Moïse. Premye minis Jouthe, malgre m pa janm tande Premye minis Jouthe, gen lè gen fòs kote, gen lè l pa fin travay pou tout moun. E vodou a se li menm ki gen matris peyi a nan men l. Lè w pa travay a vodou se kòmsi ou manke yon gwo bagay. Ebyen, mwen voye yon kout chapo tou pou sektè prive a. Ayibobo. Opozisyon an tou, ayibobo, nou tout se pitit tè a. Paske Wa Vodou a li menm li pa gen bò, li pa gen anwo, li pa gen anba, men li pou lapè, li pou linite, li pou fratènite, li pou tèt ansanm, li pou linyon. Li pou devlopman nan peyi a, li pou konstriksyon nan peyi a. Ebyen, m ap di yon gwo kout ayibobo pou mesye geto katye popilè yo ankò yon dezyèm fwa, ke m wè nou kòmanse fè lapè, ke m kontan sa, m ta renmen nou tout rejwenn. Savyen, Site Solèy, Vilaj, Gran Ravin, Ti Bwa, tout kote nèt alawonnbadè m ta renmen nou rankontre ansanm pou nou fè yon chèn solidarite pou ke tout moun ki nan lari yo ki te kite lakay yo, Matisan, Site Solèy, Vilaj, ki te kite lakay yo pou ke nou ta ba yo aksè pou yo retounen lakay yo. Pou ke moun sa yo vrèman ta ka vin retroktine viv pou machann yo retounen al vann. Kafou aviyasyon pou pe pe vrèman peyi a ta debloke. Epi pou Bondye lavi avèk ginen yo ta fè ke kowona a vole gagè. Epi kounye a la pou dyaspora yo kapab rantre nan peyi a pou grangou nan vant la kapab sispann. Prezidan repiblik lan, leta ayisyen, enben tout moun ansanm, enteyi, afè sosyal, Leve pye nou jwèt pou nou pase pèp la grangou, pèp la gen pwoblèm. Ayiti menm gen pwoblèm. Men rezoud pwoblèm la se nou tout ansanm ki pou rezoud li. Yon grenn pa ka rezoud li, se kolonn ki ka rezoud li. Pase grenn pa bat se kolonn ki bat. Enben map di mwen salye tou yon ayibobo pou medya an liy yo ki la jodi an e mwen kontan, m santi son onè, m santim fyè mwen genyen e Prophète Berger. ki debake la jodi an, ki rive wè mwen nan Wayòm nan, ebyen, se sou menm kesyon lapè a toujou ke m t ap pwone lapè. Malerèzman, li renmen lapè a tou. Malerèzman, l pale de lapè antanke yon reskonsab relijye ke li ye. Mwen te toujou di, tout pwotestan, katolik, Temwen Jewova, pannkotis, Monmon, Ame Selès, Batis, Mizilman, ann nou tout mete tèt ansanm pou n sove Ayiti. Prezidan avèk opozisyon an. mande nou, wè si na fè yon linyon, wè si na fè yon antant, wè si na va mete tèt ansanm, wè si na va vrèman kolometre linyon ke nou gen, paske opozisyon ap goumen pou Ayiti, gouvènman leta ap goumen pou Ayiti, tout moun nèt ap di nap goumen pou Ayiti. Bon, poukisa nou tout pa mete tèt nou ansanm, nou aranje nou ansanm, nou di bon ok, wap reskonsab sa, map reskonsab sa, ti konpè, ti jostin ap reskonsab sa, enben nou mete men ansanm, pou Ayiti avanse. Menm jan an, kote ke m voye yon kout chapo tou pou ke Pastè Marco, Pwofèt Mackenson tou, Pastè Chavanne, Joel Jeune, tout moun sa yo, m kwè trè byento nou tout pral chita ansanm. Mwen fè apèl avèk nou pou ke nou ka fè yon nwayo, pou nou fè yon chèn solidarite, paske Ayiti bezwen lapè. Ayiti bezwen linyon. Ayiti malad li bezwen geri. Pou l geri se nou tout ansanm ki pou geri. Se vre, vodou a abitye geri. Se vodou a, seremoni Bwa Kayiman, ki te bay lendepandans, ki te retire chenn nan pye nou. Men sèl li menm pa ka geri peyi a. Paske lendepandans la pa t fèt sèlman pou vodou. Li te fèt pou nou tout ansanm. e pou n aprann viv ansanm. Pa bliye mwen tou envite nou seremoni Bwa Kayiman 12, 13, 14 out ap gen yon rasanbleman mondyal nan Bwa Kayiman. Seremoni nasyonal e mondyal, entènasyonal nan Bwa Kayiman n ap fè seremoni rityèl mistik, n ap fè seremoni kiltirèl e n ap genyen sa yo rele kiltirèl ki nan 14 out lan kote ki kapab genyen Tout moun ansanm, prezidan repiblik, opozisyon, sektè prive, pastè tou si yo vle, katolik tou si yo vle, tout moun ansanm envite nan Bwa Kayiman, paske Bwa Kayiman se pou tout Ayisyen, li pa pou vodou sèlman, li pa pou pwotestan sèlman, li pa pou katolik sèlman, menm lè se vodou an ki te fè l, menm lè se yon basyon vodou, menm lè se bitasyon demanbre lakou vodou an, men kanmenm pou nou fè lapè. Nou pèdi nan wout nou, ebyen n ap retounen lakay ki se seremoni bra kayiman pou n al reidrate nou, pou n al resezi nou, pou n al rekonfòte nou pou n ka leve lwa yo nan dòmi, pou leve zansèt nou nan dòmi, pou n pran konsyans li lè li tan pou n mete tèt ansanm pou n sove Ayiti. Ebyen m ap di tout moun ansanm, lapolis, aparèy jidisyè a, ayibobo pou nou, ann mete tèt ansanm. M ta renmen tou, pandan lapè ap renye a, pou Leta ayisyen, Prezidan Repiblik la, Premye Minis la, Enteryè, pou ke pou yo wè kòman yo ta ka fè pou yo ta leve baraj ki nan Bisantnè a tou, pou wè si yo ta va fè lavi reboujone tout kote nan peyi a, pou Matisan lib, pou pa gen afè tire sou moun ankò, ou konprann, pou pa gen pwoblèm ki te genyen yo ankò. Ebyen, mwen menm, menm lè gouvènman an pa ta wè m, menm lè Premye Minis Jouthe pa ta wè m, Menm lè prezidan Tara bliye m, men mwen menm mwen pap bliye nou, pase m vle lapè, m vle pou Ayiti rete kòm yon modèl nan mond lan, rete kòm yon referans nan mond lan. Mwen pwè pou Ayiti rete Ayiti l te ye avan an. Pou tout moun konnen Ayiti se yon benediksyon, se yon tè sakre, se yon tè mistik, se yon tè espirityèl, se yon tè enèji, se yon tè beni Ayiti ye. Ebyen m ap di tout pwotestan yo. Tout pastè katolik, kadinal la, jwèt pou ou an avan. An nou fè yon sèl. Tout lòt òganizasyon vodouk anndan peyi a, an n rejwenn nou, an n fè chenn nan. Paske lè a rive. Lè a rive. Pa kite lè a ale kite nou. Paske si l ale nou pap jwenn li ankò. An n resezi nou. Se moman an menm. Se lè a menm. Se nou apre nou, se nou e se nou menm menm. M ap di, viv lapè. Pou lapè. Viv linyon, tèt ansanm, viv ansanm, renmen e lanmou. Nan respè youn pou lòt san fòs kote, san pa m pi bon. Tout lòt konfederasyon, òganizasyon, asosyasyon, sosyete bizango san prèl bengendeng, konvwe, rejiman, enbyen, san prèl, m ap tann nou tout, menm jan lòt relijyon yo, enbyen, ann mete tèt ansanm. Pastè e pwofèt Bèje. Byen vini nan wayòm nan, mwen kontan paske Ayiti se pou nou. Vodou a se pou nou, menm jan m pa gen pwoblèm a fwa pa w, ou pa gen pwoblèm a fwa pa m, men nou rete Ayisyen, nou rete nèg ak nègès. Ann mete tèt ansanm pou n sove Ayiti. Ayibobo 7 fwa 77 fwa. Lapè pou nou, viv ansanm. Ayibobo. Pwofèt Mackenson, alò e pwofèt Bèje? 2 mo pou ou monchè m kontan ou lakay ou. Mèsi e nap di ayibobo gen moun ki pral di pwofèt la di ayibobo non ayibobo a vle di ini a tèt ansanm bonjou ok sava sava kòman w ye èske w byen dòmi e menm jan lè w di e bondye beni w oswa e ou di yon pil bagay bon nou se pwofèt bèje nou salye anpil e medya ki la jounal 9 e radyo mega e e enfo dirèk e radyo palmis. E tak 509 nou gen yon pil nèg yout la e yon pil lòt otorite e lòt jounalis bon gen yon pil lòt jounalis e menm staf jounal 9 yo. Pwofèt Bèje di yon gran mèsi avèk peyi Dayiti e nou di Bondye mèsi tou e ki ba nou pòtinite pou nou toujou antre tout kote pou nou mande lapè paske se lapè, se inyon ki pral fè tout bagay kapab viv byen, kapab mache byen men lè gen divizyon antre nou m panse ke se yon maladi anplis nou mete sou nou. Men lè ke gen inyon m panse chak moun kounya la pral aprann espire enpe, chak moun pral aprann viv enpe, e chak moun tou nan nan fòmasyon l oswa nan edikasyon l tout moun pral aprann apiye pou nen a avanse a lòt paske lè yon machin an pàn ok si w pa mekanisyen ou pap ka di an pàn ni m panse ke lè gen tèt ansanm anben tout ide pral travay ansanm m panse ke kèlkeswa machin oswa bato ki te an pàn sou lanmè a anben m panse Ayiti pral jwenn yon chans tou pou l kapab rive. Amen nou kontan paske nou kay wa nou kay wa vodou a nan wayòm ni e nou satisfè tou e menm jan ke nou te nou fon sèl avèk mesye jenèf yo kap fon bon travay ti lapli krisla niska e avèk izo e nou avèk e tou nèg site solèy yo tou nou pale avèk yo ki se matyas e gon pil lòt nèg tou odma nou zanmi yo. E nou mande nèg yo lapè, nou mande yo tèt ansanm, e kote nou chita avèk mesye sa yo, paske Pwofèt Bèje pa dakò kidnapin nan peyi a, Pwofèt Bèje pa dakò vyolans kadejakè nan peyi a, Pwofèt Bèje pa dakò lè moun nan antre pou l ap pran nouvèl ke yo fizye l, Pwofèt Bèje pa dakò vyolans ki bay kidnapin, a men sa fè n ap goumen zafè tou, lè nou te di Prezidan Jovenel Moïse ap fè 5 an, se pa lajan nou te jwenn nan men Prezidan Jovenel, se pa anyen, se paske nou se yon pwofèt, nou wè tout sa k pral pase de fiti, sa k pase de pase, ni bagay ki pral fèt prezan tou Nowèl, paske nou gen yon je spirityèl, yon je ki ale lwen. Anben sa t fè n te kanpe nan tout manifestasyon pou nou te di Jovenel Moïse ap fè 5 an ke nou pa t anfas wadèvè wadèvè moun. E menm jan tou, nou pran yon responsab sou do nou tou, minwi, katè di maten, sizè, twazè di swa, swa twazè PM, n ap antre nan geto yo pou nou ap mande lapè avèk tout chimè. Men jodi a nou pa p di nèg yo chimè, n ap di yo se sitwayen selès peyi Dayiti, anben ki vle yon inyon, ki vle tout moun mache byen, sa t fè nou vle tou opozisyon yo, pou yo fè yon sèl ansanm avèk chèf leta Jovenel Moïse menm si Jovenel Moïse pa p egle anyen men men konsa m ye paske menm si m ap di l ap fè 5 an men Jovenel Moïse s on nèg ki trè mantè nèg ki bay manti anpil paske w ap wè Jovenel Moïse di l ap bay moun manje l ap bay moun e e lajan pa gen anyen t serye men di prezidan an kote nou vle fè alyans la nou vle ke pou mo yo kapab selès pou mo yo kapab dirèk pou kapab tout sa w di w ap fè w pou fè e menm jan nou te di pou e nou te kanpe te di kowonaviris lan se yon maladi ki revyen a Dye s on maladi lèzòm de politik yo mete prazon pou yo touye moun e pou prazon sa poko antre ayiti men jovenel man l ta antre ayiti menm prezidan tap mouri paske pa tap jwenn tretman si l pa vin e kot wa vodou a pou bal yon boutèy nan remèd la pou l vin al kot pwofèt bèje pou yo bal yon fèy yo boure pou yon fèy pou li ou konprann a men ke nou nèg yo fè politik wap wè e e premye minis jout banm rezon kote l ale nan emisyon radyo san fen l di se yo dakò pou yo fèm yon peyi m panse ke prezidan ou son chèf deta ou pa yon chèf deta pou wap pou wap pou wap zonbifye pèp la Bon chef deta pou ap tiye moun nan mizè nan grangou dèyè ou ka fè moun peye men eske ou al wè moun yo pou yo ba yo plat manje eske ou al wè yo pou ou pote lajan ba yo konprann sa te fè ke m te vrèman enève e m pap ba w manti prezidan si moun lakay mwen pat pale m ta pral pran nan palè a konprann pou m di w prezidan sa pa dwe fèt pou ap blokon peyi pou moun yo nan mizè konsa men gras a Dye fanmi an pale avè m ou ap fè 5 an 2022 ou prale afè moun pral di ou prale 2021 pou fè bèy e dimanti ou pral 2022 men ou konn sa m pale tout moun ka konprann sa m ap pale a kijan m pale si wa vodou a m avè l la a li di a. Epi a ap akonpli, fò m moute wa vodou a ap akonpli. Amen, men lè a akonpli tou, mwen moute wa vodou a pou fèt bèje kanwe e kore sa l ap fè a e m ap mavèle sa fè pou bay chanjman sa se lavi ou lanmò mwen la pou lavi pou tout moun e mesye jounalis yo tou nou mande pou yo bay respè nan lari an paske gen anpil jounalis k ap viktim e nou te wè ke e mesye César ki se nèg ki enfri w dirèk Ki te pran gaz latimojèn nan tèt li a. Ki jan gaz latimojèn? M pa konn non byen non. E lè do e kòman e lè chan? M pa konn non gaz yo non. Lakrimojèn. Ok, pa gen pwoblèm. M pa manman li pa papa li. Anvan yon bò tèt li e yo manke fann tèt nèg la. E gen lòt jounalis tou ki pran baton bon souflèt nan men lapolis. M panse se pa e fò nou ba yo respè paske jounalis yo s on s on s on gwo pouvwa l ye nan peyi a. S on gwo pouvwa l ye. Nou dwe respekte yo. Menm jan lapolis lan li se sèvi yo pwoteje, jounalis la li menm se pou l al chache pou tout moun ki pa ka sòti nan lari yo Anmèn pou yo kapab swiv sa k ap fèt la. Anmèn nou dwe respekte tout moun k ap revolte, tout moun k ap revandike pou bagay ki byen, pou rag, pou chanjman, pou liberasyon. E sa fè nou ta renmen ke ou menm dyaspora, ou pa bezwen pè ankò paske kote n chita ke dyaspora yo gen pou yo antre alèz. Ou te pa be, bon depi lè w ap sòti enpòt ou te mèt trennen malèt ou pou arive lakay ou pa bezwen pè paske afè kidnapin nan kote. Mesye gran ravin ki se ti lapli. Kote mesye Tibwa ki se Krisla, kote mesye Belekou ki se Niska, kote mesye Matyas ki te nèg Site Solèy e nèg Simon tou? Anben nou pale avèk tout nèg Simon ke yo di yo, yo menm yo pran yon plim pou yo chire paj sa a, pou tout moun kapab viv byen, menm lè w te gen yon mak telefòn nan men w ou kapab mache byen, menm lè w te gen 20 milya dola ameriken nan men w, ou kapab kanpe nan lari w ap kontwole l byen, pa gen okenn ti vòlè k pral fè enbesil sou ou. Zafè nou tou ap pale avèk radyo k ap fè fas a fas yo tou pou n mete inyon Nèg ki ap fè pam pi bon pou mete inyon an men nou di tout nèg, tout pastè, tout pwofèt, tout opozisyon, prezidan ann fè tèt ansanm paske Ayiti bezwen on lòt chanjman, on tèt ansanm, on liberasyon. M pa konnen si w ap gen yon lòt repons. Pwofèt BT, m ap travay pou aktyalite lokal mwen se Destiny Alvarez. Enfòmasyon ou ta fè kwè, konfime pou nou dabò, wi ou non fè pati de Jenèf? Kòman pou konfime an? Efektivman ou te nan delegasyon Jenèf lan k te moute gran avil Nafta dènyè. Ou te moute nan antan ki sa ki fè w te moute ansanm avèk nèg yo akonpanye w? Lemo pwofèt vle di mesaje de Dye. Lemo bèje vle di donn sa vi pou san brebis. Lemo modèl vle di nou la pou tout moun kapab viv byen jis an katriyèm jenerasyon. Pwofèt Bèje konfime pou nou si ou fè pati G9. Bon m di w, depi se bagay ki gen lanmou, inyon, tèt ansanm, lavi, pwofèt Bèje ladan l. Sa sa vle di ou pa fè pati G9 lan? Tande bon m di w, depi se bagay ki fèt lanmou, pataj, inyon, tèt ansanm. pou fèt bèje ladan li e nou pwofon ladan l paske nou ap chache bagay ki lanmou, nou pa dakò vyolans, kidnapin, kadejakè nan peyi a. Pwofèt Bèje, Banan Daniel, Radyo Mega, Sou ki sa w baze w di Prezidan prale 7 fevriye 2022? Paske pwofèt la wè l ap fè senkan, l ap fè senkan, men pandan m di l ap fè senkan tou fò li korije erè l yo, sa l di l ap bay pèp la fò l bay pèp li e paske nou pa vle prezidan ale pou nou mo mo mantè a kapab rete nan peyi Dayiti. Si pwofesè pa korije?
Hum? Si pwofesè pa korije? Pou l fè sa l ap di l ap fè yo. tout fwa ke li sou pouvwa, li te di lap fè bay kò 24 sou 24, lap ba moun yo ti kòb e kijan sa nou te di a transfè yo, kòb kowonavis yo te bay la lap pataje a moun yo, fòl ba yo. Epi dat Ki sèl. wòl ou jwe pou gran ravin te rive yon antant avèk lò gran ti bwa pilan? E lè m te kwè, lè ke ou se yon nèg kap goumen pou lavi, ou jwe tout wòl. Paske se lavi wap goumen pou tout moun gen lavi. Adi pa gon wòl m pa jwe, paske m vle gen lavi nan tout moun, nan sosyete a pou tout moun viv byen. Ki pwoche andwa jounen konsa? Bon, m panse ke andwa li menm se pou lapè fèt etènèlman, pou tout moun kapab viv byen, pou moun dyaspora kap anvantre, pou pa gen afè kidnapin ankò, m panse ke lòt moun yo tou leta kapab jwenn mesye sa yo, kèlke swa moun kapab jwenn mesye sa yo kapab sipòte yo, ede yo nan aktivite yo ap egle. Aprè gran ravin kote nèg jenès yo pral vizite? E m panse ke yo pral mele kou, yo prale, yo prale, yo prale, nèg ti lapli gen pou lè ya al vizite kris la nan gran, nan ti bwa. M panse tou nèg yo prale nan baz pilat, yo prale tout kote pou yo m fè alyans sa, e izo tou, izo dakò je 9 la, e izo gen pou li e sòti gwoup pal pou l kapab fè inyon sa paske tout nèg yo dakò pou peyi a viv byen. Kouman se lapè sa nèg yo fè an lap tire tout moun. E m panse son lapè menm jounalis yo kapab sipòte misye yo tou, menm leta a kapab sipòte yo, menm pèp la kapab sipòte yo pase gen lòt moun ki kapab kraze sa. M panse pandan gen lapè a gen lòt moun ki wot nivo kapab antre nan mitan kapab met divizyon. men nou konnen lespri sen antre nan mesye sa yo, l ap difisil pou gen yon divizyon konsa fèt.